Byenveni sou chanèl enfòmasyon 24 su 7 chanèl ki la siyenpli pou chèche enfòmasyon tout kote pou enfòme tout moun ki abòne ak chanèl sa e tout moun ki pral abòne kounya ou sou chanèl enfòmasyon 24 sur 7 Men bon jan nouvèl ke n pote pou ou jodi a sou kesyon imigrasyon Èske w te konnen e loni konvoke prezidan Luis Abinader e prezidan Jovenel sou kesyon imigran ayisyen nan Repiblik Dominikèn Gwo presyon sou prezidan Luis Abinader la. Li nan deklarasyon loni fè sou imigran yo, li fè Luis Abinader la konnen ke yo pa sou kont tèt yo, gen yon asosyasyon ki siperyè avèk jan de peyi sa yo. Tout peyi gen imigran lakay. kay yo, se yo menm ki pou mete plis sekirite sou fontyè yo pou anpeche imigran ayisyen yo rantre nan peyi a. Men yo pa ka pran pwòp desizyon yo pou yo depòte yo nenpòt jan, nenpòt kòman. Nan jou k ap vini la yo, touswit san pèdi tan, Prezidan Luis Abinader gen pou rantre Nan peyi Tonton Sam akonpanye Prezidan Jovenel Moise sou kesyon imigran ayisyen nan Repiblik Dominikèn. Sa se yon bòn nouvèl pou tout Ayisyen. Nou fè dit delijans pou nou pote enfòmasyon sa pou anpil Ayisyen Kòmanse boulvèse trakase tèt yo konsènan papye yo ki fini yo poko renouvle yo swa parapò avèk paspò ke yo poko genyen nou di tout ayisiyen kwè nan nouvèl ke nap ba ou jodi a menm si ou te gen ti kanè blanch lan omwen ti fich Blanch lan selman imigrasyon pa gen dwa pou li depotew non li pap depotew ou pa bezwen pè yo paske ou nan sistèm nan deja nou te diw sa deja tande video a jiskaskel fini si tout fwa yo ta rive mete men sou ou pa fè rèd avè yo pa goumen ou mèt akonpanye yo ale nan imigrasyon Lè ou rive, y ap fè ou fè anpwent e y ap mande w pou w retounen lakay ou, paske yo pa gen dwa depòte yon moun ki nan sistèm plan ke yo genyen pou imigrasyon an. Luis Abinader lan, li pran tout desizyon nan an komen akò avèk direktè. e jeneral an imigrasyon an pou yo kapab fè depòtasyon an mas. Fòk nou di w ke gen yon ralanti tou piti sou ajan imigrasyon yo nan lari a, paske y ap tann ki sa ki pral sòti nan nòt nan envitasyon sa ke Luis Abinader pral reponn trè byento avèk Jovenel Moise. E nan jou ki sot pase la yo, pli presizeman, e mèkredi a, yo te konvoke, e kèlke òganizasyon te konvoke Luis Abinader nan yon reyinyon. Li pa ta prezan nan reyinyon sa a, men li te voye reprezantan l nan reyinyon sa a. E kiyès ki te la nan reyinyon sa a? Nou genyen OIM ki te la, nou genyen. e loni ki te la nou genyen nasyon zini ki te la nou genyen mesa ki te la e plize dout òganizasyon kap defann dwa moun nan peyi a ki te reponn prezan nan reyinyon sa a yo te mete anpil e kondisyon devan mesye gouvènman yo dan le sans ke pou yo E bay rezidans avèk tout moun ki gen ti kat yo. Yo te di ke yo te yo dakò pou yo bay rezidans, men puiske yo te gentan di y ap renouvle kanè yo, se kanè yo ap renouvle apre y a travay sou dosye rezidans pou tout moun ki gen ti kanè nan men yo. Yo te mande l pou li mete yon lòt plan ankò. E pou moun ki pat gentan rantre nan plan 2014, 2015 an. Yo di ke si Ayisyen yo ale jan nou wè yo prale Dahabong Nò, e rès ki rete yo, n ap mete yon plan pou yo ankò. Yo te mande yo ankò e sou kesyon. E moun ki gen rezidans yo, ki te ale nan plan, men se rezidans yo jwenn nan. Yo depanse twòp kòb pou renouvle rezidans sa. Paske nou renouvle rezidans sa, li koute anviwon 20 a 22 mil pèso pou legalize papye yo, pou peye Junta Central, Pou fè sesi, pou fè sela, li rive nan anviwon 20 a 22 mil pèso. N ap mande atrè tout moun ki sou chanèl la rete tèt frèt, asireman nou ba w garanti gen lòt deklarasyon ki pral fèt sou kesyon imigrasyon, gen lòt deklarasyon ki pral fèt sou kesyon moun ki ilegal nan peyi a. Tou swit aprè reyinyon ke Prezidan Luis Abinader e Jovenel Moïse pral patisipe ansanm lan Loni, Eta Zini. N ap mande w tanpri silvouplè, si w poko abòne avèk chanèl sa, rete sou chanèl la, abòne, klike sou ti klòch la, kou videyo nou monte pou telefòn nou kapab avèti w gen yon videyo ki monte. N ap travay pou n ba w tout enfòmasyon yo E san m voye monte, san manti, n ap ba w enfòmasyon ki konfime. Lòt bagay ankò, e pou Ayisyen k ap mande konbyen kòb an viza e vann, nou di w sa deja, nou menm nou pa vann viza ni nou pa travay nan viza. Men daprè tout enfòmasyon konfime ke n genyen, viza pa genyen l an Ayiti. Pa gen viza dominiken an Ayiti. Yo fèmen viza pou yon rezon byen detèmine. Piske sou chanèl la, n ap ba w rezon ki fè pa gen viza an Ayiti pou moun rantre Sendomeng. Yon moun ki te abitye gen viza deja, y ap renouvle viza w pou ou. Men pou moun ki potko janm gen viza, si se premye viza ke ou pral genyen, bagay yo ka konplike pou ou demen si Dye ve. Paske gouvènman sa a ki monte la kounye a, malgre nou wè se blakawout ki kòmanse tonbe nan peyi a, sa vle ke bagay yo kòmanse chanje. Li ta fè konprann se pou yon moun al fè demand viza Pou w rantre an Repiblik Dominikèn, se pou li gen yon kont an bank ki reponn avèk mwayen ke l pral depanse nan peyi a. Se pou li gen yon lèt de travay konfime pou yo rele travay la ke moun sa la ap travay depi yon nonb de tan pou yo konsige l yon viza, ou mwen ba li yon viza pou li rantre Sendomeng. Dapre tout sa gouvènman an li di nan li ekri nan nòt la, li di ke li bezwen touris nan peyi l la, li pa bezwen imigran nan peyi l la. Sa vle ke lè yon Ayisyen rantre li pa retounen ankò. Ebyen nou rete avèk nou sou chanèl la, n ap chèche enfòmasyon pou ou. Touswit Luis Abinader lan sòti. E nan reyinyon sa a, n ap di w ki sa k sòti nan reyinyon an. Anpil Ayisyen pral mande, Èske ou prale tou? Èske w ap la? Men non, nou pa prale ni nou pap la nan reyinyon an, men n ap konnen enfòmasyon yo paske nou se yon chèrchè dè enfòmasyon pou tout moun ki vle tande yon enfòmasyon. Nou salye tout abòne nou yo. Siw poko abone nou salye ou menm ki pral abone kounyea.